Avan sa te rive l. Patnè sa n ap gad sou kote an la a, se misye ki te pote mesaj lan pou Pwofèt Mackenson. San ke m pa fè twòp pale anpil, ban m ba nou tande mesaj sa a ki gen ennan, kote misye pral dekri sa nou wè k ap rive Pwofèt Mackenson nan la a. An n tande, apre sa, pou n tounen pou m met bagay nan men w. Pwofèt Mackenson, gen yon demwazèl ke ou pral ede, men se pa w sansiblite. Men sa pral koz li devlope lakay li yon santiman pou ou. Ou menm ou pral wèl kòm yon pitit, men li menm li pap wèw kòm yon papa, men yon nèg li ta sipoze gen a tou pri paske sa wap fè pou li yo pyès moun pat fèl pou li avan. Li pral prè poul menm ofriw kòl e se la a si ou kite ou tante ou pral pran nan pyèj. E se la a pyèj la ye e se sa ènmi an ap tann poul met do atè. Yap tèlman fè sa fè yon gwo tole. e se sa k pral detwi w. Yo pral itilize l kòm yon am destriktiv pou yo detwi w konplètman. Donk, m konnen w se yon moun ki entèlijan, de se fè, aji a transparans. Ou ka pran sa w ap fè a kòm yon ti travay, men antre anndan yon sistèm pou w ap Denonse sistèm nan, se pa yon mens afè. Sa a se te premye mesaj misye te pote pou Pwofèt Mackenson. Misye pral pote yon dezyèm mesaj jodi an la pou l vin konfime akonplisman premye mesaj sa a ke ou sot tande la ki deja gen ennan. Tande byen, nou tout ki la deja konnen sitiyasyon Pwofèt lan pa fin òfkòs ditou. Non sèlman Pwofèt lan, yo te arete l pou dosye vwayaj, ajans de vwayaj eksetera e ta pral gen yon lòt chaj ki ta pral ajoute ankò kòm kwa pwofèt lan gen lyezon avèk disparisyon yon jèn fi ke pwofèt lan li menm li te konn kolabore avèk li. Bon, istwa jèn fi sa a m pa fin twò konprann li vrèman paske gen moun ki di Se pou agency an demwazèl sa tap travay, gen moun ki di se sekretè pèsonèl pwofèt lan li te ye, gen moun ki di se akoz de disparisyon demwazèl lan ki fè vwayaj yo pa fèt, m pa vrèman konnen kisa demwazèl lan li menm li te ye nan lavi pwofèt lan. M pa la pou mwen di pwofèt lan pa gen anyen pou wè avèk sa, m pa la pou m di pwofèt lan gen pou wè avèk sa, m pa lajistis, sof ke m ap pote bagay yo jan yo ye pou ou an. Pa bliye ke ta pral gen Morvan ki li menm ta pral fè video pou li te pale de disparisyon demwazèl lan e sa ki ta pral vin fè dcpj sere boulon pwofèt lan plis toujou pou yo kapab poze pwofèt lan kesyon sou disparisyon demwazèl lan e pwofèt lan te fè yon deklarasyon nan yon show li te fè avèk Chérubin kote li te di demwazèl lan pa disparèt se mouri li mouri pa bliye ke si yo pa wè kò yon moun yap toujou di ofisyèlman ou disparèt egzanp Mechans-T. Ofisyèlman, Mechanste se disparèt li disparèt, li pa mouri. Men moun k ap swiv dosye an oubyen moun ki konnen ka di, a nèg la mouri tout tan sa eksetera. Pwofèt lan gen lè se nan sans sa a li te fè kòmantè an. M pa konnen non, m panse sa. Ok, m panse pwofèt lan se nan sans sa a li te fè kòmantè lan, men Morvan li menm ta pral eseye fè videyo pou li ka kòmante sou bagay lan kòmkwa pwofèt lan gen lyezon. Sa a se daprè youn nan avoka pwofèt lan. E avoka a tèlman al lwen li di se aprè Morvan fin fè deklarasyon pou li eseye mete e pwofèt lan kòm si e gen gen rapò pou l eseye fè lyezon disparisyon demwazèl la avèk pwofèt lan ki fè dcpj ta pral sere boulon pwofèt lan e avoka a menm di li gen pou li deplase aprè l fini pou lal Canada pou lal rele Morvan lajistis poul pwouve sal di an bon Morvan nan li menm definitivman se lè Jezi vini misye ap fin pwouve sal di antouka e kounya la sa ki rive se ke yon pakèt moun pral di sa misye di an men li rive paske misye te di jan ke w sot tande an son fan e son demwazèl pwofèt lan ap ede ki pral damou pwofèt lan kap lage pwofèt lan nan katchouboumbe menm si gen de bagay ki pa fèt egzakteman jan ke misye te dil lan. Men nou kapab wè sa kap pase la ok nou kapab wè ki pwa ki peze plis sou pwofèt lan se pwa demwazèl lan anpil moun pat bay premye mesaj la enpòtans ok poukisa se paske alepòk pwofèt lan te konn kolabore avèk on pakèt tiktokè tiktokèz etc Anpil moun panse se sa a ki pouse misye vin fè yon deklarasyon konsa paske pwofèt lan li menm li vrèman gen yon pakèt jèn medam li ap fwote avèk yo, fè aktivite eksetera. Anpil moun di a ayisyen toujou se pwofèt de malè ke yo ye, yo toujou wè sa k pral rive moun de mal eksetera. Yo pa t bay premye mesaj la enpòtans. Gen gen gen de moun tou ki te fè alizyon avèk Melissa. Melissa malerezman avan pwofèt lan te antre nan prizon, misye te pale de sitiyasyon sante Melissa ki pa fin ok, m pa konn pou kounye a kòman Melissa ye, mwen espere tout bagay fè mye pou Melissa. Melissa se te yon tiktokez oubyen se tiktokez pwofèt lan te pi atache avèk li se te pwoteje pwofèt lan. Anpil moun di a fò pwofèt lan veye zo li a Melissa paske mesaj sa sanble pwofèt lan avèk Melissa dirèkteman. Men Sa nap swiv la, sa nap viv la, Melissa pa gen anyen pou wè avèl, se pito son lòt demwazèl en ki li menm ta pral pral konplike lavi pwofèt la aprè disparisyon demwazèl lan malerezman. Malerezman. Antouka e patnè an fè yon dezyèm videyo jodi an pou li vin konfime e eksplike mesaj li te bay pwofèt lan 1 an de sla e pwofèt lan ap viv jodi an daprè misye. Ann tande. Pou tout moun ki te panse m tap pale de Melissa lè m te di sa yo, Nou pa fè erè. Entisyon nou te bon. Se pa ke nou fotif nan sa entisyon nou te ba nou yo. M raple m di nou sa deja, gen diferans ant desten e fiti. Fiti ou ka modifye. Sèl desten ki rete enchanjab. Pa egzanp nan dosye Mackenson lan. Mwen te di l ke gon jèn fi ke l pral ede fòk li pridan anpil paske yo pral sèvi avèk sa pou yo pyeje l. Fiti lan nan sa, se jèn fi an. Desten nan sa se pyeje a. M pa konn si nou konprann. Desten sa pa ka chanje. A tout pri, yo t ap toujou pyeje l. Wi, nou te panse se te Melissa. Nou pa t mal panse. Piske tout moun gen tan direksyone w vè Melissa, fiti sa ka toujou modifye. Li pa pran nan kou sa, men l pral pran nan yon lòt kou pi devan. Toujou nan jèn fi, men ki pa Melissa. Se pa ke nou te gen yon move entisyon, men l ka toujou modifye. Se pa ke sispeksyon nou pa t bon. M pa konn si nou konprann. Men li ka modifye. M pral fè nou wè sa nan yon seri ke m ap gade ki rele Ewo, Heroes, ban m di l an angle, Heroes. Jèn sa yo predi ke New York pral eksploze alèd de yon bonm. E gen youn ladan yo ki fè vwayaj dan le fiti, se sa li wè. ke New York pral eksploze. Men nan onzyèm epizòd sezon 1 an, Peter Pecherle vin wè ke se li menm ki pral koz New York efondre, se li ki pral eksploze a, se li ki bonm nan. Se li menm, se twòp enèji ki vin refoule anndan l ki pral koz li eksploze avèk New York. Lè misye di Nathan Pecherle frè l sa, li potko konprann. Ebyen, lè yo vin konprann, kisa yo fè? Yo travay pou anpeche sa rive. Ebyen, nan fiti, kisa k pral pase? Wi misye ap toujou eksploze, misye pa ka anpeche l eksploze, men l p ap eksploze nan Nouyòk. Paske frè a gen kapasite pou l vole, frè a pral eksploze avè l dan lespas. M pa konn si nou konprann. Sa vle di, desti an se ke wè pa wè misye ap eksploze, men fiti lan se nan Nouyòk, donk fiti lan ka modifye, li ka toujou eksploze men se pa Nouyòk l ap eksploze. Eske nou konprann? Sa a se dezyèm mesaj misye fè jodi an, misye eksplike tout bagay, m pa gen anyen m pral ajoute, m pa vrèman gen kòmantè m pral fè, paske bagay yo, ha ha, aah bagay yo anpil. Antouka m panse ke pwofèt lan e nou espere ke yo jwenn ou inosan, toutfwa si w koupab tou nou pa ka fè anyen pou ou, fò w peye sa w fè, si se ta vre sa yo repwoche w yo, men si se ta Kòm si de bagay yo lage sou ou ke nèg yo byen fè travay yo pou yo kapab retire w kote w ye an pou retounen vin jwenn pèp la. Madam, Bonjou manman Pwofèt Mackenson, kòman w ye? Kòman sante a ye? Madam,

Fèm gras Pou libere pitit mwen mwen mande liberasyon paske m paka viv konsa ankò e pa sèl mwen ki nan nesesite a se tout pèp la ki mete nan nesesite yo pa kapab ankò m bezwen wè pitit mwen se yon moun ki viv san li pa viv sante e l malad li paka viv nan chalè.

Depi m konn pitit mwen an sa l ka fè. Kay manti. Yo met yon pakèt dosye sa se manti li ye. Li pa vre. Yo kap chache dosye mete sou li, yo blaze li ki fè sa. Li pa vre. Se yon moun ki tèlman sevè nan lòd li. Se sak fè tout paran vle lage pitit fil yo ba yo, ba li. Se yon moun ki tèlman sevè lakay li. Ki gen kontwòl tout jèn timoun. Mwen pa gen pakèt jèn tifi lakay mwen, se li ki gen kontwòl tout timoun li pa vle menm jèn gason file devan pòt lakay li. M pa bezwen pale w li menm.

otorite yo nan men moun li yo. Kòm laprès la vin poze m kesyon, m ap mande yon chans pou yo libere pitit mwen an. Liberasyon m mande, sa yo vle fè a li pa vrè, li pa sa vre. Pou yo libere l. Se sa m ap mande.

Mwen menm map di jenès la mobilize, mobilize pou yo lage papa nou. Dayè nou konn ki papa nou genyen deja. Nou konn sak nan men nou. Byen petèt dcpj pranl li pa konn sak nan menl la. Son moun ki trè frajil ki nan menl la. Poul lagel pou nou silvouplè. Liberel yo pa jwenn anyen, tout bagay li vyèj. Son moun wap jwenn tout bagay, nenpòt sa yo chache a yap jwenn li vyèj. Liberel pou nou.

Pafwa ou konn fè yon granmoun mal, ou pou ou menm ou panse se yon moun yon granmoun ou fè mal, ou fè tout peyi a mal. Pwofèt Mackenson manke fanmi l anpil. De sa yo repwoche pwofèt Mackenson nou pa t janm konnen Mackenson te moun konsa. Dayè nou menm nou viktim deja de dcpj. Paske pwofèt Mackenson gon ti frè l 3 out pral ba l 3 zan. Depi yo te tire l lonklè. Yo fin tire l nan krèb, lè fanm yo pa rete toujou se dcpj kap fè travay li. E depi la nou nap rankontre difikilte a no jou. Se sa ki fè ke fanmi an gen pwòp pwoblèm li, paske menm jan yo te tire pwofèt ti frè pwofèt Mackenson nan, nou pa vle pou leta ayisyen fè menm jan toujou. Paske lè nou depòte l yo di se dcpj kap fè travay li. Si jounen jodi an. Yo arete Mackenson. Yo pa jwenn okenn prèv de li menm nou mande pou yo libere l pou nou. Paske pou sa yo repwoche Eric Prophète Mackenson nan se pa janm sa ditou. Nou menm nou pat konn Mackenson te nan afè politik. Mackenson lan legliz, lal fè mach pou l mande lapè. Li pat mande pou prezidan ale, li pat mande pou minis ale, li pat mande pou anyen ale. Si leta konnen li li arete makenson se pou kesyon de politik yo menm yo konn sa yap jere a byen yo konn sa yap jere a m pa kwè se pou afè politik yo arete makenson vrèman.
Donk ou estime se abi yap fè l? Wi abi yap fè depi sou ti frè l yo te tire 3 ou pral fè l 3 zan depi yo te tire lè nou parèt nou menm fanmi an yo te di se dcpj kap fè afè l.

Se sou rezo nap tande sa. Lè li talè yo te wèl manje pouli tou yo te wèl pat byen paske li pat byen ditou e nou menm nou konnen tou okipe w son moun malad li ye paske li asmatik li gen pwoblèm nan kè kote chalè l paka viv la ditou ditou. Donk lè nou te pote manje li te manje li pa manje? Nou pat jwenn li paske l tal lopital. Pat gon moun ki te ka esplike nou kòman sa te ye.